Kay sa telman banm pwoblèm ala fen m pa konn sa poum fè ankò lè w fin redi nan peyi sa pou fè yon kòb pou wè moun nan prete kòb nan men w ou wè l pa baw kòb la sa yon bagay tèt chaje fwa sa m pral pote l m pap tounen san kòb la kèlkeswa jan sa ye fò l peye m e m pap tounen san kòb la fò l peye m jodi a. Mesye lavi etazini trò du mesye pou pou moun prete kòb nan menw li pa vle ba oul e fwa sa a m pa prale kite kòb sa a vre bonswa madam Bonswa mesye.
silvouplè m ka wè madam gèda silvouplè.
Madam gèda m banm adrès li pou ou. Mande ok mèsi.
Jan moun pase mizè pou fè kòb Jan moun pase mizè pou fè kòb Bonswa madam kòman w ye Gras a Dye m pa pli mal non kòman fanmi yo tout moun ok Bon jodi a m vin la m gen anpil pwoblèm mwen bezwen peye bil m gen pwoblèm moun Ayiti ap voye mande m kòb jodi a m vin la pou m wè sa w ka fè pou mwen apwopo de ti bagay mwen te gen nan mou nan. Bèjou e pa panse m pa panse avè w non ou konn sa k pase la. Ou pa genyen l?
Bon. Ou ka pase mèkredi si Dye ve. Mèkredi si Dye ve.
Silvouplè. Waww.
Anben ok. M ap ret tann ou pou mèkredi. M pa ta renmen mèkredi lè m vini pou m pa jwenn li ankò non. Ok, pa gen pwoblèm. Paske ou menm ou gen pwoblèm, mwen m gen pwoblèm tou. Wi, ok. Mèkredi si Dye ve. Anben ok, mèsi. Bòn joune a mèkredi. Jodi mèkredi waw m te gen yon apwentman pou jodi a wi mesye ok map rele w talè paske m te gen yon apwentman ansanm avèk yon moun la m pral chèche yon bagay nan men l map rele w talè ok ou mèt ret tann mwen map rele w tande. Ok map rele w. Ret sou standby paske afè kòb sa tèlman bay kòb sa tèlman enpòtan pou mwen fòm regle bagay sa avan e si nou regle l afè kòb la bon menm pou nou li pa bon ok lap bon pou nou tou lè 2 ou mèt kite mal rejwenn moun nan ou si m ta tcheke afè kòb la avan. Woy mesye jodia m wè e woule madam nan ap woule m jodia m pa prale san konnen. Bonswa madam gras a Dye m pa pli mal se ou menm. M pa pli mal. Son moun m ap espere la wi. Son moun ou kwè w ap espere bon m poko di w anyen ou gentan di m son moun w ap espere. Genlè e woule w ap woule m pou kòb sa. Fwa sa m pa prale kite kòb sa non. Ou di m ou di m mèkredi, m vin mèkredi. M soti mèkredi bo m yon lòt dat. Fwa sa m pa prale kite kòb sa. Si w pa vle ban m kòb sa mwen se woule w ap woule m. Sa fè de twa mwa w ap ban m manti pou lajan sa, w ap di m kòm sòl sesi sela. Yon sèl bagay m pral m prale kite kòb sa an, Jezi ap pran nan men w. Wi m konnen l ap pran nan men w.
Fwa sa bondye ou janm jennen pou kob sa senyè sim jwenn kob sa lap ranjem anpil anpil anpil anpil m pa konnen m te di non boo si lap sonje sa m te dil la. Ou menm ankò pè jo, sa w vin fè la a? Tank in ankò!
Se pou ou te di m bay Jezi kòb la. Ou te bay Jezi kòb la. Jezi te vin pran li. Ou te di m bay Jezi kòb la. Jezi ou te bay li. Jezi konn sa Jezi konnen pou l fa kòb. Etènel,
Jezi fè yon bagay mwen te m rele blan m fè blan fon priyè mwen.